What's up guys, se yon plezi pou mwen avèk nou maten an la, e se yon reyèl plezi pou mwen pataje ide mwen, sa mwen panse de 9 senatè ke manda yo fini an, ki deside kondi prezidan a la jistis. E mwen deside pataje pwennvi mwen sou sa. E ou menm ki lè m fin pataje pwen de vi mwen, m panse ke m ap mete l sou chanèl YouTube mwen. E menm ou ka menm mete l sou paj mwen. Si w ta enterese ou ka al gade l sou paj mwen ak sou chanèl YouTube mwen. Se yon plezi. Men sa m panse. E konsèn nan senatè ki deside kondui prezidan la jistis paske l koupe manda yo a men sa m panse. E map bay avi mwen pa fòseman kem konnen. So men m ka gon ide. M ka gon ide, m ka pataje sam santi. Paske m se jèn, m fè pati jenès la. M panse ke nan lè nou ye la, lè manman nou ak papa nou ap vote, yo pa vote pou yo, yo vote pou nou. Lè yo vote senatè, depite, yo vote yo pou nou, pou yal vote de lwa ki an favè jenès la. Yo pa vote neg yo pou yo pase yo menm se ale yo prale yo nan yo nan yo nan 50 yo nan 60 nan 70 ans yo yo pi prè mouri ke ale ke ke viv sa vle di ke yo plis tra lè yo plis yo plis fè sa pou nou ke pou yo men sa m panse pa egzanp m ap gade senatis k ap frape lestomak li k ap di je suis un grand senateur bagay sesi sela m te nan dwa sesi sela lè m ap gade nèg sa yo kap bas lestomak ou kap di oh m te nan dwa m te sesi sela m estomake epi tou kou m santi m fristre tou m frape men epi pou ki rezon m santi m fristre m frape se paske map viv nan peyi m wè kòman moun viv pouvi ke m wè kòman moun viv m wè kisa ki wòl yon senatè yon depite mwen di m tonbe epi toudenkou m di chet men si m pa fè yon video jès pou m esplike jenès la sam panse e sam konprann de mouvman nèg sa yo Kisa, kisa nèg sa yo ap regle pou peyi a? Eske nou bezwen bagay yo rele senatè depite a nan peyi a? M panse ke m ap koupab tou. M di, tounenkou m di banm fè yon ti videyo pou m esplike sa m konprann, kisa, kisa dosye a ye, e kisa pèp la dwe fè. Tounenkou m ap fè l la. Men sa m panse. Men sa m panse de dosye a. Nou nan 2020 pa vre? Jenès la. Mwen tande yo di Ayiti se yon peyi ki a 80 pousan jèn. 80 pousan moun kap viv nan peyi dayiti gen mwens ke 30 an. Sa vle di se yon peyi k jèn, tout moun nan peyi a jèn. E tandiske, nan tout peyi nan moman an la, senatè, depite fè yon seri de efò pou yo pèmèt jèn sa yo evolye nan sistèm nan. Paske sistèm nan, nan tout peyi sou latè sistèm nan kont jenès la. Men, defwa, lè yo vote senatè, depite, moun sa yo kreye de bagay, de kondisyon pou ke sistèm nan pa brile jenès la. Pou sistèm nan pa brile jenès la, yo konnen gouvènman an pap an mezi pou l bay tout jèn travay. Pase nan tout peyi serye, Leta pa bay travay. Leta jis kreye kondisyon pou moun ki gen lajan vin envesti pou bay travay. Men Leta pa bay travay. Se sèl Ayiti, ou tande vakabon ap goumen, ap kraze brize, li di w pou Leta ba l travay. Nan tout lòt peyi sou latè, sa pa fèt. Leta kreye kondisyon pou moun vin envesti. Men leta pa kreye, leta pa bay moun travay, paske leta pa gen travay. Kote leta jwenn travay? Leta pa ka gen travay. An pou leta gen travay pou l bay 3 milyon moun? Non! Li pa ka gen travay pou l bay, pou l bay 10 milyon moun, 20 milyon moun, non l pa kapab. Sèl sa leta dwe fè, leta dwe kreye kondisyon Pou lòt moun vin envesti nan peyi a, moun ki gen gwo lajan sere vin envesti, vin kreye travay nan peyi a. Men pou yo vin kreye travay nan peyi a, fòk senatè depite yo vote dè lwa ki pèmèt, ki garanti lajan moun sa yo. Ki garanti yon gwoup delekan p ap leve yon bon maten, y brile biznis moun sa yo, epi moun sa yo nan kouri. Ki garanti yon gwoup moun p ap annik leve maten, y vin sezi tè moun yo. Moun nan gentan fin achte tèl la, li gen tout papye l nan men l epi yon gwoup moun yo demande l al di se tèl. Se tout garanti sa yo, se paleman an k pou bay yo. Se pa, se chanm depite, chanm senatè ki pou met ansanm, ki pou vote de lwa ki pou garanti lajan moun k ap vin envesti nan peyi yo. Se sa tout peyi fè. Pa egzanp, m ap viv nan peyi Chili kounye a. M son wont. Premye sa mwen reflechi, m ap gade m wè ki gen isit. Isit, leta kreye kon, chanm, an ale, depite, senatè, kongrè, Prezidan, yo kreye kondisyon pou moun vin envesti. Sa yo fè? Yo vote de lwa ki garanti lajan moun nan. Estado a garanti lajan moun nan. Pa egzanp, bank yo. Si ou fè yon depo nan yon bank, yo ta kase bank lan. Estado a, estado a se vil la, majistra a, leta garanti ki lajan sa a, y ap rekipere, mèt bank lan p ap ka pèdi kòb sa a, y ap rebal kòb la. pou moun moun moun pou l ka kontinye kapab fonksyone ak kliyan l yo pou kliyan l yo pou l pa gen defisi kliyan pou kliyan yo pa pèdi konfyans nan travay nan bank la dezyèmman nou an 2020 mesye m ap gade se yon atis k ap kriye k ap di k ap kriye pou yon manda k ap touye tèt li e tèt se nou an 2000 nou an 2020 pa gen ankenn lwa nan ayiti an ayiti ki garanti ke yon jèn ou ka fè biznis an liy Pa gen okenn lwa kad ki garanti yon jèn ke ou ka fè biznis an liy. Tandiske, nan majorite peyi an m ap viv, m ap wè, m ap swiv yo, ke m wè yo, jèn gason pa sanse travay a moun. Pa egzanp, gen yon seri de metye ki sanse ap prèske disparèt. Pa egzanp, lamedsin. Yo, lamedsin se yon metye dò k ap toujou ret lamedsin. Agwonomi ap toujou ret agwonomi. Men gen yon seri de sòt de pwofesyon, yo sanse pa itilize yo ankò. Poukisa? Paske teknoloji a pèmèt gen de nouvo rich. Nouvo rich yo se de jèn ki konn fè, konn kreye kòd, kòd enfòmatik, se de nouvo jèn ki ka kreye, ki ka kreye de, kreye de sit entènèt, se de nouvo jèn ki ka kreye de, tankou m te ka di se, ki pa egzanp, nèg yo kreye Uber, nèg yo kreye Bit, nèg yo kreye Didi o Chili, nèg yo kreye Uber Eat, nèg yo gen Rapido, tout sòt de bagay sa se de choz ki bay moun travay. Imajine w nou an 2020 poko janm gen yon lwa kad ki kapab di si m gen kapasite m ka fè biznis avèk Alibaba, m ka fè biznis avèk yon tan do lòt, Karatba, yon sòt, yon bokou choz. Menm an 2020 nou ye la, an Ayiti, yon jèn pa ka kreye yon kont YouTube pou l monetize l. Enposib paske yo pa rekonèt Ayiti kòm si Nèg nou kap goumen pou manda yo, yo pa fè yon mèd pou nou. Yo pran jenès la, yo pa konprann sa sa vle di lè yon peyi di w li gen 30, 80 pousan jenn ladan l, ki gen mwen de 30 an. Lè ti ton de moun ki gen kapasite ki ka travay ak tèt yo, pa fòseman travay ak gouvènman. Nou be, si ou di w se palmantè, ou se senatè, ou se depite, ou dwe travay an favè moun sa yo. Vote dè lwa kad ki kapab ankadre moun sa yo, ki kapab yo fè biznis an liy rantre lòt peyi. Pou ki sa pa ka gen Uber Haiti? Poukisa bit paka komanse al envesti ayiti pou moun komanse nèg la gen yon ti machin la sot andeya la kou li pran ti machin li bay menn poukisa yon moun paka komanse pou uber eat komanse ap travay ayiti otreman dènye fwa m te wè yon bagay ki rele kapvoum men kapvoum nan se yon bèl bagay li te vin men se de bagay nèg yo kopye aletranje pa gen ankenn lwa ki regalize l pa gen ankenn lwa ki legalize sa nèg la ap fè a si pa egzanp nèg la bay poton manje ba yon moun Sitou nap viv nan yon peyi ensekirite. Moun te, yon lòt moun te gonvo la yon lòt moun li kwa zam moun nan li mete yon bagay ladann. Pa gen kenn kote ou ka rele kap voum paske pa gen kenn lwa k legalize sa. Anben se tout bagay sa yo ki deranje, ki deranjem mwen menm ki fè map fè video sa maten an. M pa da, m pa asèpte pou yon nèg gen yon manda ke ou gen, ou pa mete kenn kontni sou manda a. Ou fè 3 katran nan palman an, ou pa regle yon mèd epi jodi a la pou wap kriye pou yo pwolonje manda w, tandiske nou an 2020, Ayiti pa gen yon lwa kad ki legalize, ki pèmèt yon jèn kapab fè biznis an liy pou l kapab rich tou. Anpil moun ap koumanse ap rich nan mond lan, anpil jèn gason koumanse ap fè gwo lajan nan biznis an liy. Sa w tande a nèg la manik kreye sit entènèt li, li met yon seri de ti bagay la, sa w tande a la moun mande l, l achte l, li voye l pou moun nan. Pase moun sa yo, nan peyi kote m ye a yo rele sa konfyans. Moun sa a, Li vann ou konfyans li. Ou achte konfyans li. Sa vle di, li met sa l genyen sou li, li met sa l genyen an. Li met sa l genyen an liy, ou achte l, ou achte l an liy tou, ou depoze kòb li pou li, li transfere l pou ou. Ou jwenn sèvis la, ou remèsye l, epi sa w tande a la, lòt moun kontinye ap fè biznis avè l. Sa yo se de moun k ap panse pou pèp. Men nou menm lakay nou, nou pran yon pèp, nou mete l nan yon bokal, li pa gen chans pou l wè. Nou pa fè anyen pou n ede l. Oh, tout jounen n ap bat lestomak nou, nou gen yon pèp ki jèn, ki gen mwen de 30 an, 80 pousan popilasyon an gen mwen de 30 an, tandiske nou pa reflechi pou n wè ki volim lajan moun ap fè nan yon seri de ti biznis. Pa egzanp, lè ou vin isit la, Uber Eat, Rapido, tout moun sa yo, ki moun ou konnen, Chilex, kiyès k ap travay ladan l? Se Venezyelyen. Yo vini, Yo pa gen, yo deja gen plis esperyans lari a ke Ayisyen yo k la a, ke nou menm ki la a, mwen menm tou m nan peyi a. Yo gen plis esperyans lari a ke nou. Yo pran moto yo, yo vini achte yon ti moto. Yo menm, yo menm yon bisiklèt yo pran sa w tande a la, yo mete bagay yo nan do yo. Yo ka mananje l map. Ayiti. Èske yon moun ka al fè biznis an Ayiti? Paske, le pwoblèm, Ayiti poko gen yon grenn ri ki idantifye. Pa gon kay ki gen nimewo. Mesye, ese, m ap gade mesye, tande nèg sa yo k ap goumen mesye. M gon, m santi m nève, m nève mesye oo. Mesye, fèmen bouch nou non mesye, bay peyi a yon chans non mesye. Poukisa n ap fè sa? Alò, lè nou fon bagay konsa, epi pou pa gen pwoblèm, pou vakabon an pa gen pwoblèm, l ap monte sou medya, l ap kriye pou manda. Sa w al fè a manda a? Kisa w pral regle avè l? Lè w kite yon pèp ap peri nan kras konsa, epi w ap kriye pou manda. Sa w pral fè a manda a? Kounye a w bezwen manda, tandiske pèp la jiskaprezan l ap viv nan kras nan degre sa a. Ou bezwen manda, ou poko janm vote yon lwa pou jèn ou di ki gen 80 pousan jèn gen mwens ke 30 an nan peyi a. Ou poko janm vote yon lwa pou jèn yo ka kòmanse fè biznis anliy. Ou poko janm vote yon lwa si yon ti jenn gason gen yon ti machin omwen si Uber debake Ayiti, Bitt ta debake Ayiti, Didi ta debake Ayiti, yo ka kòmanse fè biznis anliy. Yo ka kòmanse itilize ti machin nan pou ba l manje, pou bay fanmi yo manje. Tankou mwen tou dèfwa m fè l. Mwen m ap travay men dèfwa m konn rantre lakay, m konn ret lakay mwen, m gen yon grenn jou lib nan men m, epi m epi m sot andeya m limen Bitt mwen, m limen Uber m. Epi sot andeya la, m vire m fon yon kenz yon kenz mil pèso anplis pou m met tout sa m gen nan pòch mwen pou jis pèmèt pitit mwen a madanm mwen manje pi byen. Men kont sa nou pa ka fè la a nou menm mesye. Nou se yon gran pèp mesye. Nou m pa dakò pou yon nèg ap di m yon palmantè. Palemantè se pa desann anba a vin joure al badichonnen palman ak twalèt. Se sa yo pou fè pou jenès la. Epi tou, m ap pale sa, apati de nouvo palman k pral genyen an, Lè je lè man lè jenès lè manman jenès la pral pral vote fòl oryante fò jenès la dil men ki men kiyès pou vote paske nou bezwen moun sa yo ale nan palman an pou nou pou yal vote dè lwa kad pou nou pou nou ka kòmanse fè biznis an liy nou pa bezwen al fè restavèk gouvènman al bay vakabon imilye nou al ti jèn fi yo pou al bay vakabon vyole yo pou al pou yo bay de chwa se swa ou travay se swa ou bay bout anba w ou travay oubyen ou pa bay bout anba w ou pa janm travay ou kondane ou pa janm anyen moun sa yo ka fè biznis an liy Sof sa yo bezwen sèlman yo bezwen ke leta garanti yo ke sa yap fè a yo gen lwa pou sa. Pa egzanp yon nèg ki ka dekode, ki ka fè kòd nan bagay enfòmatik men l pa gen aksè yon kat de kredi. Yon kat de kredi se liks li ye pou li, kòman lap fè fè l? Paske leta pa garanti anyen. Men ou menm palman, ou menm ki se senatè ou se depite kap goumen pou manda, men e sa ou dwe fè, se sa yo lè yo te ba w manda a se sa yo, se pa al goumen antre nou fè makak anba a, al nou di nou pap vote bidjè fè makak, se pa sa yo ki enpòtan pou pèp la, sa ki enpòtan pou pèp la se al goumen pou gen de lwa kad ki kap pèmèt jenès la gen mwen de 30 an an fè biznis an liy pou l kòmanse fè kòb, gen opòtinite, gen twòp opòtinite ke nou fè jenès la pèdi. Nan 5 dènye zane sa yo nou fè jenès la pèdi twòp opòtinite mesye, nou pa ka goumen pou manda ankò, son wont, se ton seri de nèg ki te dwe al kache nan yon tou pou pèp la ta bliye nou ou byen tou pèp la pa ta sipoze pèmèt nou retounen nan kote nou sòti a, fò nèg ta tou ret pòtoprens paske nou fè tèt pèp la twòp abi. On nèg, se pa egzanp la men nèg la te bay jèn gason, e Ayisyen son pèp ki entelijan, nou tout gen aksè, nou konn yon seri de ti bagay nan enfòmatik. A yon telefòn nan men w sèlman, a yon telefòn ou ka fè volim kòb wi. Poukisa nou pa kreye sa yo pou pèp la? Olye nou kreye sa yo pou pèp la, nou prefere goumen antre nou, diskite antre nou, batay antre nou, al goumen antre nou, badichonnen palman ak twalèt. Pa janm panse a pèp. Kisa w lè w pran gon seri de vwayou nou vote nou mete senatè depite mesye. Nou konnen se sa yo ta pral itil pèp la e nou konnen se sa yo pral fè. Pase nèg yo pa wè. Nèg yo pa gen nèg yo nèg yo pa konn li vre. Son seri de nèg sòt nou mete depite de senatè tou anba a. Eske menm senatis mwen kap ou vrape lestomak li. Mwen pou mwen se pa de nèg ki konn li non. Ke se ki konn li se de moun kap panse pou pèp ki wè. Kap li tout tan ki wè kòman lemond ap fonksyone. Nou menm se kòm si le mond ap ap avanse an avan e nou menm nap tou nap vire an i. Nap vire an i, nap vire an i, nap vire an i, kòm si nou pa wè anyen. Tandiske, lòt peyi, yo menm yap imite. Yo wè peyi sa a gen sa, yo menm yo di men sa nou pral fè la pou nou fè l vin lakay nou. Paske se sa a ka vin kreye anplwa lakay nou. Sa a ka vin mete mwens jenn gason nan chomaj, ap gen mwens ensekirite, ap gen mwens delekans jivenil. Tandiske lakay nou sa yo fè. Nèg yo menm tèt an kraze se annik desann nan palman al goumen sa yo bay jenès la goumen. Goumen. Sa ap di ou oh li konn touye moun mwen menm konn touye moun. Se sa m fè pou viv m se moun mwen konn touye. Sa w ap fè. Ou menm ou te konn boule komisarya mwen menm se moun mwen te konn touye wi m touye moun m rache moun bagay se sa w ap esplike jenès la. Tandiske. Se pa wòl yon senatè, yon depite. Wòl yon senatè, yon depite, se esplike jenès la ki sa l ka fè pou l fè kòb. Se vote dè lwa kad ki pou pèmèt jenès la fè kòb. An 2020, moun pa tout moun, tout moun pa fòseman ap travay ak moun. Travay a moun se pa bèl bagay. Fòk moun nou mete kòmanse vote dè lwa kad pou pèmèt jenès la fè biznis. Garanti kredi. Se sa yo nou bezwen pou pou garanti pou leta ka kòmanse pou nou vote de lwa pou pèmèt jenès la ka kòmanse fè biznis. Pou nou vote de lwa pou pèmèt jenès la ka kòmanse gen kredi pou l etidye. De fwa pou l peye sou karantan, pou l peye sou senkantan. Lè l fin etidye pou l garanti l toutan l pa jwenn djòb li pou l ka kòmanse peye. Se sa yo. Se pa fòseman djòb pou moun nan kòmanse ap travay pou ak tèt li. Li gen opòtinite. Sispann goumen fè makak bann mesye, bann enbesil. Se kòmsi nou vwayaje nou pa janm wè, lè nou vwayaje nou wè fout tèt nou atè sèlman. Nou nève moun mesye, nou pa fout wè. Alò eskize m zanmi m yo m renmen nou anpil video sa se pou nou m fè l paske mwen menm lè m gon bagay lè m gon emosyon lakay mwen m vle degaje se sèl fason pou m degaje se swa m di sa m ap di a byen fò oubyen si m pa degaje l paske l ka fè efè sou mwen mesye se te yon plezi m renmen nou tout ki pral gade video sa sou chanèl youtube mwen e ki pral gade l sou paj mwen se yon plezi menn se vrèman yon plezi m damou nou tout ayisyen. M konnen ke nou kapab. Fè video a mache pou nèg yo wè. Paske nèg yo pa, se nèg yo k pa vle fè yon bagay pou peyi a. Peyi a kapab ale. Se yon bon peyi nou genyen. Se jan de palmantè n ap vote, ki gen, ki ap fè, ki nan peyi, k ap palemantè depi 30 an. Ki pa regle yon mèd ki kòmsi k sanse vwayaje, k pa janm wè. Lè w gen foul sa yo, lè w gen mas jèn gason sa yo ki lè w gen mas moun sa yo k ap anvayi w, yon seri de jèn gason, se jan de bagay mwen sot pale la yo pou nou kòmanse fè pou nou sove jenès la. E si nou pa fè sa, an verite, n ap rive yon degre, n ap peyi a ap tèlman gen deleka, ap tèlman gen gang nan peyi sa a, n ap rive yon degre nou pap konn sa pou nou fè. Sof, tout sa m ap di yo, pou yo fèt se konfyans. Pase tout sa m repete la yo se bagay ki fèt a konfyans. Eseye fè pèp la gen konfyans nan tèt li. Eseye fè jenès la gen konfyans nan tèt li. Pa eseye al aplike jenès la nan delekan plis. Se te yon plezi. Bye. M salye tout moun ki pral gade videyo a epi epi baww!